Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye kòman nou ye se mwen menm ankò Marc Henry avèk menm vayb la jodia m vin poze n 2 kestyon èske Ancelotti se yon bon chwa e èske Ancelotti ka fè Real chanpyon nan ti video sa nou pral eseye reponn a 2 kestyon sa yo men avan nou antre nan detay map remèsye chak grenn nan nou ki te gade dènye video m te lage yo pa ezite Pataje videyo a avèk zanmi nou, baz nou, pwòch nou etc. Epi abone, aktive ti klòch notifikasyon, lage yon ti like, lage yon ti like banm love la, epi aprè pase sou Unison nou pou pran nouvèl peyi a. Poun reponn 2 kestyon sa yo, èske Ancelotti se yon bon chwa oubyen èske Ancelotti ka fè Real chanpyon, fòk. Nou sitiye sijè a, fòk nou plase l nan kontèks. Ebyen, kisa kontèks la ye? Real ane a li fè sezon blanch. Jan m te deja di l nan yon videyo ke m te fè, jan de klèb sa yo pa sipòte fè sezon blanch. Yon bagay konsa rive se revokasyon. Nan ka sa, sèt fwa si yo pa t revoke Zidane. Nou konn sa deja, se Zidane ki te deside. kite. Zidane pati, li kite Real Madrid san antrenè. E li pati tou nan yon kondisyon, nan yon vye sitiyasyon ak dirijan Real Madrid yo. Donk klèb la te vin nan yon sitiyasyon pou l te chwazi prese prese yon antrenè. Te gen anpil non k ap site, pami non sa yo te gen Allegri. Allegri misye deside tounen nan Juventus paske Real Madrid dirijan yo pa t.

Raoul bò kote pa l, li s on nèg ki manke eksperyans, m te di sa nan yon videyo. Nan dènye woman sa yo, yo ta pral pale tou de Poketino. Dosye a rete l frèt tou senpleman paske Poketino deside pwolonje nan Paris Saint Germain, nan psg. Sa nou te ka atann nou a sa, nèg la fèk rive nan psg, misye ta anvi fè yon sezon anplis toujou. Ebyen, aprè tout non sa yo, bridsoukou, Nou tande dirijan Real yo chwazi Carlo Ancelotti pou antrene Real Madrid. Nou pral wè eske kounya se yon bon chwa. Reponn ak kesyon sa oblije nou divize karyè Ancelotti an 2 mòso. Pou n kòmanse, n ap pran Ancelotti ki te antrene avan ak lè li t ap antrene nan Real. Avan misye antrene nan Real, nou sonje misye fè yon bèl karyè nan Milan, menm si Milan se pa premye ekip li antrene, men misye fè yon bèl karyè nan Milan,

An kreyòl. Aprè misye nou konnen li vin antrene Chelsea nan lane 2009 kote li chanpyon premye lig la avèk Chelsea, li pèmèt ekip Chelsea a tou fè 103 gòl nan chanpyona. Men yo ta pral revoke misye an 2011 paske l te fini dezyèm nan chanpyona Angletè a. Aprè sa, misye travèse nan psg an 2011 kote l pase 2 lane. Li te chanpyon Lafrans ak psg men. Misye te deside kite psg pou l vin jwenn Real Madrid. Lè li vin jwenn Real Madrid nan lane 2013, n ap raple nou li gen dizyèm Lig dè Chanpyon an ak Real nan lane 2014. Nou sonje tout pale anpil dizyèm Lig dè Chanpyon an fè, tout djòlè fanatik Real Madrid yo fè, desima, desima, desima, eksetera. E aprè, misye ta pral chanpyon koup di mond dè klèb avèk Real, Super koup dEròp avèk Real, koup di Rwa avèk Real. Sof, misye pat gen chans gen Liga avèk Real Madrid. Anplis, misye fè 22 viktwa youn dèyè lòt pandan ke l ta pral bat rekò Mourinho a ki se li menm 15 viktwa youn dèyè lòt. N ap sonje tou kèk bèl match ke Ancelotti, ke mesye Ancelotti yo te jwe ak Real Tankou match Bayern e avèk Real la kote ke Real te kraze mesye Bayern yo 4 zero kote ke Ancelotti te bay yon leson football a Guardiola e nap sonje 8 tièm de final lig dè chanpyon avèk Schalke kote ke Real eksploze Schalke 6 a 1 etc. Pou m fini, misye se antrenè ki fè pi gwo pousantaj viktwa nan listwa Real Madrid depi 119 lane. Misye fè 75 pousan viktwa nan tout match li jwe yo ak Real pandan 2 sezon ke l te pase nan ekip sila a. Aprè, nou konnen bagay yo ta pral yon ti jan chanje, yo te vin revoke misye nan lane 2015 paske li pa twò satisfè dirijan Real Madrid yo. Men, an gwo, sou tout pwen sa yo, Ancelotti te ka yon bon chwa. Men, gen ti detay ki ka fè anpil fanatik boul doute. Ti detay sa yo kòmanse parèt nan dezyèm pati karyè Ancelotti, donk lè misye kite Real Madrid. Eben misye kite Real Madrid lal antrene Bayern de Munich. Ilèvrè ke misye te chanpyon Bundesliga avèk Bayern, men yo te fini pa revoke l aprè lè l te fin pèdi fas ak psg 3 zero nan Lig dè Chanpyon. Aprè sa, misye ta pral travèse nan Nap, misye monte avèk ekip ekip Nap la nan dezyèm pozisyon nan klasman Serie A, dèyè Juventus. Malerezman, lòt ane toujou yo ta pral. revoke misye. Donk misye pa t rive enpoze l ni nan Bayern ni nan Nap. Aprè misye vin antrene Everton paske dirijan Everton yo alepòk yo te wè nan Ancelotti yon nèg ki ka fè Everton vin yon gwo klèb lè y ap gade pakou misye kòm antrenè. Men malerezman toujou misye sezon sa k sot pase a li fini dizyèm ak Everton. Ki fè kounya anpil nan nou ka gad sou sa pou n di ke Ancelotti fini, Ancelotti p ap ka antrene ankò, Ancelotti misye fane eksetera. Nou di sa san ke nou pa analize sitiyasyon yo. N ap pran Bayern Munich, wi misye te tonbe fas a psg 3 zero, Men, misye te chanpyon tou Bundesliga avèk Bayern. Misye te fè nan yon ane sa Guardiola pa t fè, li te genyen Supercoupe d'Allemagne lan. Aprè yon sezon, yon sezon, yon grenn sezon, dirijan Bayern yo deside voye l ale paske l te pèdi 3 zero fas a psg. Yon ekip ka pèdi 3 zero. Yon ekip ka pèdi 3 zero. Donk desizyon dirijan Bayern yo alepòk, pat fonde. Misye rive nan nap. Li mete ekip la an dezyèm pozisyon. Li elimine nan kar de final Europa League. Kisa dirijan nap yo te vle misye fè ankò. Men yo ta pral revoke l pou de rezon toujou ki pa fonde. Paske ta sanble misye te gon ti bat bouch avèk dirijan nap yo. Sak fèm di nou rezon yo pat. Fonde, lè misye ale, tande byen, lè misye ale kite ekip Nap la nan mitan sezon, paske misye kite Nap an desanm, misye mete Nap chita nan uityèm de final Lig dè Chanpyon. On antrenè konsa ou pran l ou voye l ale, li pa posib e Nap alepòk te setyèm Nan klasman an. Se pa ke nap te dizyèm nap tap trennen non nap te setyèm. Setyèm yo deside yo voye nèg la ale. La yon lòt fwa ankò desizyon sa li pat fonde. Misye rive nan Everton pandan klèb la te sèzyèm nan klasman. Misye 2019-2020 l mete klèb la douzyèm. Sezon k sot pase a la misye mete klèb la an dizyèm pozisyon. Men se nòmal lè w ap jwe ak yon ekip ki pa gen Pipo Inzaghi ladan l, ki pa gen Kaka ladan l tankou ekip Milan l te genyen an 2008, ki pa gen Toni Kroos, ki pa gen CR7 tankou ekip Real Madrid li te genyen an, ki pa gen Zlatan, ki pa gen Verratti tankou psg ke l te genyen an. Kisa? nou te vle misye fè anplis. Kidonk, pakou Ancelotti nan Bayern, nan Naples ak Everton, ki, avan, te ka fè w doute, kounya nou ka panse bagay yo yon lòt jan. Pou tout rezon sa yo m sot site ban nou la yo, nou ka wè ke Ancelotti nan tout sitiyasyon sa yo se pa t fòt Misye. Donk Ancelotti, pèsonèlman, Ancelotti, misye gen kapasite pou l jere ekip Madrid la. Misye se yon bon chwa pou Real Madrid. Kounye a, èske misye ka fè Real Madrid leve twofe? Èske misye ka fè Real Madrid chanpyon? Repons a kesyon sa a, li depann sèlman de yon sèl moun. Florentino Perez Fòk Florentino Perez aksepte achte nouvo jwè e se youn nan rezon ki fè Zidane ale. Yo pa t vle bay misye resous nesesè yo. Yo pa t vle bay misye jwè nesesè pou misye ka met Real sou yon lòt chimen. Yo pa t vle bay misye Pogba. Yo di misye non, yo pap ka ba l Mbappé, eksetera. Ou te mèt rele Ancelotti depi ou pa gen jwè ki nesesè, ou pa gen yon bèl kolektif, ou pa ka chanpyon. Oubyen l ap difisil pou w chanpyon. Se sa Florentino Perez dwe konprann. Wi, anpil non jwè ke Ancelotti te antrene nan Real yo la toujou, men se pa menm pèfòmans lan. N ap pran egzanp Bale. Bell ki te la nan epòk BBC, men se pa menm Bell la ki la ane a. Fòk nèg yo panse achte, rekrite, youn ou de bon grenn atakan pou yo mete ansanm avèk Benzema devan. Milye tèren an, wi, milye tèren Real la bon lè n ap pran Casemiro, n ap pran Kroos, n ap pran Modric, n ap pran Valverde, n ap pran Odegaard k ap retounen, eksetera, wi! Men li pa sifi. Li pa sifi Florentino Perez Li pa sifi Fòk Florentino Perez ajoute menm si s on grenn mitan tèren ou de grenn fòk misye met men nan pòch li pou l achte youn ou de grenn mitan tèren. Nan defans lan nèg yo kòmanse fè efò, yo pran Alaba, men menm jan tou sa pa sifi. Imajine nou nou ta gen Marcelo k di l prale, nou gen Sergio Ramos, Si misye dil prale men fòk nèg yo achte tou Défenseur bon menm sim wè nèg yo sou pis Jules Koundé a men sa pa sifi li pa sifi menm si gen ti nouvo défenseur kap monte men sa pa sifi lè w rele Real Madrid fòk nèg yo achte panse achte lòt défenseur si kounya Florentino Pérez aksepte foure men nan pòch li poul bay

ki te konn prepare mesye Real yo fizikman e nou ka wè jan nèg yo te byen kanpe fizikman lè nèg yo t ap mache sou Liga, lè nèg yo t ap mache nan Lig dè Chanpyon e se te gras a Pintus. Nou ka imajine nou si Perez deside bay Ancelotti jwè l bezwen yo e si Pintus tounen kounye a prepare nèg yo, Real pral fè malè. Donk. Leve trofe a li depann sèlman de Florentino Perez paske paske Ancelotti li menm li ka li kapab li kapab e se yon bon chwa e si li gen mwayen nan men l l ap chanpyon avèk Real Madrid. Ebyen zanmi m yo se te yon ti analiz sou Ancelotti ki retounen nan ekip Real Madrid la. Ou menm ou ka toujou patisipe nan ti analiz sa pandan w ap kite yon ti kòmantè anba videyo a. Ou ka toujou al fè ti deba avèk zanmi w lè w fin pataje videyo a avèk baz ou, fanmi w, pwòch ou, mennaj ou, etc. Epi pa bliye klike sou ti bouton abone a, aktive ti klòch la epi banm yon like. A byento zanmi m yo pou yon pwochèn videyo.